Anwo pa monte ank. Little la cho kon vè lanp. Si nou pa bezwen Little Haiti, pa vini nan Little Haiti. Yap chache Pierre Richard. Pierre Richard tire 7 moun la. Li kouri. Yo di yo, yo poko pran l non men yo dèyè l la pou yo mare li. Elikoptè tout bagay anlè a la. Ou pa wè valè elikoptè k anlè a? Li tèl Ayiti a cho kou lanp si nou pa bezwen pa pran lari Pierre Richard tire 7 moun li kouri yo dèyèl la yo poko ka pran Pierre Richard lèm di w sa zòn nan cho si w pa bezwen mezanmi pa pran lari a. Si nou pa bezwen pa soti. Zòn nan sèke la, yo di militè Leyti a cho kon lanp. Jaysh a tire 7 moun anndan kay la lòtbò a la. Li kouri al kache. Mezanmi elikoptè anlè tout bagay anlè fèt atansyon pa vin nan litè Leyti. Yap pranl kanmenm yap pranl li ye dèyè al kache la yap pranl wi. Yap pran l men li gentan antre nan kay la misye tiye 7 moun si nou pa bezwen lite leiti pa vin nan lite leiti a la pase ke lite leiti a cho yo poko pran misye yo poko pran l Jay sa vide 7 moun atè jodi a la li tire 7 moun. Andedan kay la la men anndan swèt rèkèt la la meni moun yo yo poko leve mò yo rantre anndan l tiye 7 moun ti gason an poko menm gen 3 mwa isit mezanmi li poko gen 2 zan isit se li ki sot fè zak la la l antre andedan la li rale mitrayèt li l tiye 7 moun andedan an yo poko pran li e la cho kon lanp la e Junior. Yo pran pyèj la. Yo pran pyèj la. Yo poko pran misye. Hein? Ah, yap pranl kanmenm. Yo tiye pyè, pyèj la tiye 7 moun. Wi men zen an nan Little Haiti a mezanmi pa sòti. Zam rale.

Men anndan kay kote misye kache a la, misye kache andedan kay sa la, li di li pap soti san antre pou yo antre vin pran l, li pa gon pa lap fè. Kote nou ye la, nou wè gon polis ka anwe mitrayèt la kap veye kot misye soti. Misye se andedan kay la l kache la. La a li tèl la cho elikoptè anlè. Zòn nan cho nan 55 lan la mezanmi pa pran lari. Lari a bloke. Gwo zam lou lan mitan lari a la. Se Pierre Richard ki sot fon zak la. Pierre Richard tiye 7 moun andedan swèt Merked la la. e li gentan kouri al kache anndan bilding nan la, yo di misye kenbe yon gwo zam lan men l, li di l ap tiye polis, li ap tiye tout moun jodi a la, nou pral gen inèdtan la a konsa la a, li te ale Ayiti a cho kou lanp, elikoptè nan tout lari a. Egal medam e mesye si nou pa bezwen lari a pa soti paske lari a cho Pierre Richard sot lage 7 moun atè a misye fizye 7 moun li tye tou le 7 moun yo jiska prezan moun yo andedan swèt nèkèd la la yo poko leve mò yo men elikoptè lari a cho. Si nou pa bezwen pa soti. Kote nou ye la nou ka wè gwo polis la kap bay yon mitrayèt nan menl lap vize ap vize misye. Lari a cho kou lanp anyen pa monte anba pa desann. Nou ka wè polis la kanpe la yon mitrayèt nan men li. Lap veye si misye bouje andedan la pou yo lagel atè. Misye se yon sniper. Sniper a chita la, lap veye Pierre Richard. Nenpòt erè l fè la yo lage l atè. E Pierre Richard di jodi a l pap sòti. Kèlkanswa moun ki vin devan l lan lap vide l atè. Alò li ta reyisi a cho kon lanp. Si nou pa bezwen pa sòti. Lari a cho, lari a cho, lari a cho. Misye tire 7 moun. Alò mwen menm m lage pye m. E misye kanpe anndan an, misye di lap vide tout moun nèt atè. Jodi a pa gen anyen kap pran l anndan an la a. Little Haiti a cho kon lanp. Li fizye moun yo men moun mò yo andedan la a toujou, moun yo poko sòti. Se la a misye tiye moun yo. Moun yo andedan. Yo sèkye misye kote nou ye la nou wè polis avèk snaypè zam ala men men ni papa yap veye kot pyè misye ap sòti elikoptè anlè elikoptè adwat elikoptè agoch Little Haiti a cho mezanmi si nou pa bezwen pa sòti pase ke pyè icha sèmante jodi a la yo pap pranl lap vide tout moun atè kouri sou li li gentan tiye 7 moun deja la. Pyè Richa pyè Richa pyè Richa se sal fè sèlman bò isit la yo genlè li mon lanp lan mouda pyè Richa enben jodia la li bout yèswa l kot Marcel al ap fè dyòlè men jodia la l pwan mitray li tiye 7 moun la cho lapolis adwat lapolis agoch elikoptè anlè elikoptè atè Misye kache lan lakou a dèyè a la, zam li kenbe lan men l, li di polis yo li pap soti jodi a. Kèlkeswa moun nan k vin devan l lan, l ap vide l atè. Men elikoptè a dwat, elikoptè a goch. Si nou pa bezwen li fè leyiti, pa soti. Jodi a, lari a cho. Pyè Richa, tout moun konn Pyè Richa lan lide leyiti a, misye se aksyonè. Misye di konsa ke jodi a la, Lap tiye depi se moun ki nan lari a. Mwen menm m pran machin mwen m al fè wout mwen. Pase m pap kite Pierre Richard vin tire m la. Mwen menm m ale m pral lakay la m pral pran nouvèl la tande medam e mesye. M ale papa. Lari a cho pa pran litèl Ayiti. Elikoptè nan lari. Lari a bloke.